Ki se le peche. Menm lanse a ki se le peche. Ok. Epi di nou kan. E sa nap wè la ki sak peche. Abiman an li kapab nòalman desan. E apre sèvitè Bondye m yo. Yon abiman ka desan. Fi a mete yon bèl wòb. Ki bal lan lan pye. Men wòb li mete a klè. Lè lap mache nan lari kounye a la. Van plake l devan bim lan. Lè van plake rad la devan bim nan epito bim nan afiche. Nou bay sa m di a la? Bim nan afiche. Si l fon bese menm, w ap gade nòalman fòmil sa ap sa moun pa ka wè a, ou vin wè l kounya. La imedyatman la, abiman sa, menm si la li sou abiman desan, men sou abiman nòalman ki pa gen sa rele w pidè. Paske, pati ki sansib lan ou yo, moun wè l. Pati sa yo se pati ki atire moun vè la seksyalite. Tankou pati dèyè, pati vajen, pati tete, sa rele lo alman, konprann, bim nan lestomak moun nan. Lè moun nan fè, lè moun, lè satan voye Veronica a, li konn pou kisa wi. Yoli kazal voye a sa li di fant lan gigi gen nèg se sal renmen li menm depi li wè fant lan li santi li ta souse wi nan konprann e se se konsa la tout kote ki sansib lan ou yo tout kote ki atire moun vè la seksyalite depi yo ka parèt nan abiman abiman pa li pou abiman ki pa gen pidè lè abiman gen pidè li bouche tout kote. ki ka atire moun vè la seksyalite. E modesti a menm?
Ok, lè sa abiman sa, li pa gen sa rele ou konprann, li gen pidè ladan l. Paske tout kote ki ka atire moun vè la seksyalite, li bouche l. Kounye a moun sa, pa gen kote nan kò l moun pral wè pou yo pral anvi fè sèks. Pou yo pral anvi manyen l. Pou yo, pou yo, pou yo pral anvi, anvi moun sa. Yo di fòk abiman an modèst, se yon abiman nòmalman ki trè, ki trè lizib. Se pa yon abiman nòmalman eklatant, yon abiman stravagan. Wè sa m di w la? Yon abiman show off. Bon abiman moun nan mete sou li, bon bann li pa gen pidè non, stil abiman an. Wè sa m di w la? Stil abiman an. Konprann?

Paske peche se pa pa vòlè k peche, se sa yo di w pa fè yo k peche. Ok. Bondye di fi a dwe abiye yon fason ki desan, yon abi yon fason ki gen pidè ladan l. Ebyen fi a abiye jan l vle se bagay ki gade l. Lontan se advantis nou konn wè konn abiye k ap fè Veronica bim nan lestomak. Kounye a Pantkotist fè l tou. Batis li menm se sa l te ye menm. Li menm Batis la li menm depi l leve li menm se sa l te ye. Se konsa l fonksyone. Ou wè sa m di w la? Se konsa l fonksyone. Ok? Sa vle di donk la ou ka konprann ou chita anndan yon legliz epi wè sa sa k di a fi sa yo yo chita lan ban devan. E se pou yo fè. Lan ban devan. Lan ban devan. E mwen youn nan bagay mwen mwen pi rayi lè yon fi fè li. Kretyèn li ye wi, moun ki vin fè sa yo kretyèn li ye. Li mete yon pijama sou li, lontan e pijama yo te rele yo. Men kounye a yo rele yo kolon. Li fin mete kolon an sou li, epi tou bim bagay li parèt anndan kolon an. Ou konn ki sa l fè? Li achte yon ti valiz kounye a. Li met ti valiz la devan l. Paske li kouvri l, kounye a pou ti valiz la enpeche. Wè sa m di w la? E swa nòmalman, lè mayo a twò kout sou li, ou wè l ap plede rale mayo a desann. Ou pa t bezwen fè l. Depi w te gentan pran lari konsa, fichó! Reziyen w, men poukisa w ap fè sa kounye a? W ap fè grimas nan figi moun. Sa w wè sa? Poukisa wap fèl kounya. Obij ap rale mayo a desann pou wap kouvril la. Bon te gentan konnen l pat bon sou ou ou metel kounya se reziyenw ok epi se ok la fòk abiman sa li gen sa leloanman e pidè modesti. Imedyatman ou pa antre nan ligne sa, m garantiw transgrese ou peche. Ou la kesyon k poze. Eske fi kap mete rad yo vle sou yo pa peche? Depi rad ou mete a l pa respekte prensip sa l peche? Mwen pa di yon moun pa met pantalon, fi ka met pantalon. Depi fòm deyò ka parèt nan pantalon an peche. Kounye a li, fi a oblije mete yon dra sou li. Yon pantalon dra. Bon depi fòm li pa parèt poul vlòp vlòp sou li. M pa di wi. Men depi fòm deyò parèt pantalon an t digan. Ebyen wap gade bim nan dèyè ou pran nou peche paske lè sa bimon w lan pantalon lan li pa genyen sa relo pidè ok m pa kontan w fika met kolon sou li pandan w met kolon w sou li nwalman bim deyò parèt ladanl lan ou pran nou peche m pa byen konnen m pa di w pa m pa di kolon an peche men depi w metel la konprann m pa wè pidè a ladanl ou peche gade ki gade w. Depi pa depi abiman pa ou fin mete l ou menm pa wè pide a la non preche paske lapawòl di abiman lan dwe ti dwe dwe dwe gen 3 ka ka karaktè ladann premyè karaktè a fò li gen sa yo lo desan desant epa vre dezyèm nan fò li gen pide e twazyèm nan fò l gen modesti si l pa gen youn ladan l yo sèvant se pa sa w mete a non mwen menm ki pwoblèm nan ou lòt moun ka mete l Kòl pa pi pi gwo pase w li pa peche ou ka met jip sa ou lòt sèvant met jip la sèvant la pi pi mens pase w jip la parèt nòmal sou li men ou menm piske nou al on pi gwo pase lè w met jip la ti bout dèyè w parèt ti kla dan w bon nou peche avèk kòl la wi se pa mwen menm paske l di li pa dwe atire moun li pa dwe fè pati sansib la parèt. Ok. Se sa yo rele peche a. E zafè Kris li menm li pral di, depi w gade avèk yon rega w peche. E jodi a kounye a la, piske dwa lanbi dam yo pa dakò prensip sa ki gangan Bib la, anben chak jou fè ti mesye yo ap peche. Chak jou. Chak jou ti mesye yo oblije ap peche. Ok. Pastè ap peche, evanjelis ap peche, dyak ap peche. E pa fòt nou paske abiman yo pa respekte nòm lan. Se sa! Kris pral di. Ok. Kesyonè a di.